Sa kap fèt? Jodi a mwen pote nouvo video sa pou nou pou m kapab montre nou kòman pou pou nou fè lajan. Nou toujou konnen se konsa m toujou fè bagay yo, se fè 2 video pou m montre nou kòman pou nou fè lajan. Ebyen nou pap rete touswit nou pwal fè sa ok men avan menm nou fè sa map mande nou pou nou sipòtem men se sèl fason nou ka sipòtem se abòne epi like kite yon kòmantè nan kòmantè a pou mwen si gen yon bagay ke ou pa konprann epi pa bliye peze bouton notifikasyon an se se pou lèm kapab lage yon video pou kapab jwenn li ok tou swit an nou fè sa sa nou gen pou nou fè map kite lyen platfòm sa nan deskripsyon pou nou map kite nan deskripsyon video a e si se sou whatsapp ou gade video sa nan group whatsapp mwen an wap wè lyen an lyen an anba. Videyo a wap ka klike sou li pou enskri sou li. Enskri an se trè senp. E lè w fin klike sou lyen an lap parèt konsa. Jan w wè entèfas sa wap gade la a. Lap parèt konsa lè w klike sou lyen an. Ok men ki kote w pwal klike lè l parèt konsa. Wap klike sou kre. create kote nou wèm kou on est la se la nap klike se la nou pap klike lòt kote nou pa gen rapò a okenn lòt kote lè nou fin klike la map klike sou li nap wè apre sa lap parèt anlè a wap gade konsa lap parèt konsa. Kote nou menm konnen an, tout sa yo konfime, tout sa yo nap wè li pa ret konsa. Ok, touswit m pral montre w sa pou w fè. Tout moun konnen depi w sou sistèm kripto monè, fòk ou gen bous trust wallet. Nou tande? Tout moun gentan konnen sa. Depi se sou sistèm kripto monè, sistèm menaj, w ap fè, ou gentan konnen fò gen Boost Trust Wallet. Kounye a la, ou menm ki te deja gen Boost Trust Wallet ou, epi ou lè w vini sou platfòm lan konsa, ban m fon gran bak pou m montre nou pi byen. Pou m Ban m tounen ankò pou m montre nou. M di nou sa deja, n ap jwenn lyen an nan deskripsyon videyo a. Lè nou klike sou lyen an, l ap parèt konsa. Sa vle di akèy la ap parèt konsa. Kounye a ou menm, lè l parèt konsa, ou pa klike lòt kote, w ap klike la. Ban m montre nou pou nou kapab wè kote. M pral kouwonnen l avèk yon ti kare. N ap wè, n ap klike la. Kote nou wè m kouwonnen an la. Lè nou fin klike la, lè m klike sou li, l ap parèt konsa. Kounye a, sa w gen pou fè, w ap fè bak la. Mwen fè bak, m pwale sou Boost Trust Wallet mwen. Tout moun gentan konnen, depi w sou sistèm kripto monè w ap fè lajan, fòk ke ou genyen yon Boost Trust Wallet ou byen L Bank. Se toujou menm bagay la. Ok. Kounya la, ou pa pwale lòt kote, ou pwale nan USDT. USDT. TRC 20, Men li anba a la, banm konnen l pou nou wè kote nap gade l la. USDT TRC 20. Ok, nou pwale sou li. Nap klike sou li. Lè nou klike sou li lap paret konsa apre sa. Se resevwa n ape resevwa sou platfòm nan, se resevwa n ap fè. N ap klike sou resevwa la. Ok. Lè nou fin klike sou resevwa, n ap klike sou kopi anba a la. Tout moun gen tan konnen fòk ke ou gen bous Trust Wallet. M di sa plizyè fwa, son fason pou nou pa di. ke m pat di nou sa ok map fè kopi apre sa m pwale sou sit nan ankò m pwale sou platfòm nan ok apre sa map kite men m fè 3 segond anlè epi m fè kole apre sa m fè konfime ok imedyatman lap parèt konsa e lap mache otomatikman fò nou wè la. Ban m moutre nou. Fò nou wè la. Nou wè. L ap menaje pou kò l. Ou wè la l ap menaje pou kò l la. San. Telefòn ou mèt kraze. Telefòn ou mèt kraze depi ou jwenn platfòm nan ankò. Ou jwenn lien ou rantre sou li ou kapab rekipere lajan sa. Tankou si telefòn ou kraze epi ou menm boost trust wallet la ou fin rantre kòd la ou rekipere boost trust wallet ou ou mèt chache lien epi ou klike sou li sou nouvo telefòn wap gen an. Aprè sa ou rantre menm kòd bèy Just Wallet lan epi wap jwenn tout kòb ou kap minye la menm si telefòn ou kraze. Men pi piti kòb ou ka retire sou li fò nou wè m poko gen yon dola menm men la m gen zewo li poko menm yon dola nou wè dè a la ap menaje pou kòl pou kòl. Pi piti kòb ou ka retire sou li se 10 dola us. pi piti kob. Men la nap wè yo di w maksimòm. Men la maksimòm se 10 dola us. Men la 10 dola us. E nap gade la. Mwen gen zero zero m poko gen dola menm ok se konsa wap ka poum map desann anba la se pou refere moun lèm di w refere a se pou evite moun banm fon ti bak poum moutre nou pi byen. Ok la Men la Se pou refere moun Mwen menm m poko refere pèsòn Sou li M poko refere pèsòn sou li sak fè w wè la se zewo l ye Si m mete 10 moun wap wè 10 moute anba la sa vle di moun kap enskri sou lyen pa w la ok ou menm. Pou w gen plis avantaj sou platfòm sa, w ap klike la, w ap klike sou views detay, apre sa w ap klike la, la pou kopye lyen an, w ap kopye lyen an, la m klike, m deja klike sou li, m gentan kopye lyen an lontan, kounye a lyen sa. Ou ka pataje l sou WhatsApp, voye bay zanmi w epi fè zanmi w enskri sou li. Kounye a chak zanmi ki enskri sou lyen pa w la, y ap ba w yon ti pwetan, padon, y ap ba w yon ti pwesantaj, y ap ba w yon avantaj anplis, ok? Se konsa w ka fè ti mwayen ankò toutan moun ap enskri sou lyen pa w la. Anba a la. Se kote pou envesti sou platfòm nan. Kote nou wè ki make deposit nan kote m konnen an la. Se la pou ka fè depo sou platfòm nan pou ka envesti sou li. Ok. Pou envesti sou li, pou envesti sou li wap klike sou deposit. Apre sa wap annik mete lyen an la, wap wale sou talè, pardon. Kounye an wap mete kantite, kantite lajan ke ou gen sou li. Tankou. Ou ka mete, ou ka ap envesti, padon, telefòn mwen an lan anpil. Tankou ou ka ap envesti 10 dola, ou mete 10 dola, apre sa ou peze konfime. Men, mwen m pa gen ken kote m te depoze lajan sa pou m envesti a. Sa vle di kont mwen pa gen an, pa gen okenn dola. Sa vle di m poko ka envesti akoz m pa gen lajan sou kont mwen. Ok. Ok, kounya la, m pral moutre nou ki jan pou nou retire lajan an sou kont nou. Lè l fin di dola, kote m te moutre nou an, nou ka anvi retire l, apre sa nou prale. Anba a la. Nou pwale nan anba a la kote nou wèm kou nou anba a. Nan withdraw pou m fon flèch. An m fè yon flèch pou nou wè. Nou pwale anba a la, kote nou wè flèch la. Mennen nou an, kounye a n ap klike sou li. Sa, se pou nou retire lajan. Lè nou klike sou li, kounye a la, n ap mete konbyen kòb ke nou gen an lè a, n ap mete 10 dola. Se maximum lan se 10 dola. Konya la fò nou wè anlè a la men la maximum lan waw padon. Gad anlè a la nap wè maximum lan se 10 dola. Maximum lan kote nou wè m konnen an men kantite m gen kap mine a mwen gen. Mwen gen sa k ap mine, men kantite m gen men m poko gen menm yon dola. Sa vle di otomatikman l ap mine. Apre sa, lè w fin gen 10 dola epi w ap peze sou konfime. Wè la, yo di m anba a la kote n ap gade a la, sa vle di yo di m konsa ke m pa gen ase lajan pou m retire l. Si m te gen m t ap tou fè retrè pou nou wè. Men. Ka menm map fè yon video sou sa lèm fin genl poum montre nou ke son bon sit li ye ok mwen fè retrè sou li deja nou m te di nou sa e m toutan map di nou sa mwen menm avan menm m prezante nou yon yon sit mwen eseye la avan. Mwen eseye l avan depi l bon mwen tou fè video pou nou pou m fè nou fè lajan tou. Men m pap prezante nou sit.